E aktyèlman, e anpil peyi nan mond lan, e konsidere prezidan Ikrèn nan ki se Zelensky kòm yon ewo. Pa bliye, prezidan sa ki se Zelensky nan peyi Ikrèn, misye pat gen yon karyè politik. Misye se te yon. komedyen Ebyen anndan videyo sa rete konekte Nou pral baw kèk biyografi enpe sou sitwayen sa ki rele Zelensky Nan moman anpil peyi konsidere misye kòm yon ewo Aktyèlman plis pase yon semèn misye kanpe tennfas ap kanpe goumen avèk sòlda Larisi yo. Anpil sòlda tonbe, elikoptè tonbe, elikoptè boule, anpil dega. Yo konsidere misye, non, misye, sitwayen sa a, li se yon ewo. Ebyen jodi a medam e mesye nou pral baw enpe nan biyografi sitwayen sa ki se Zelensky. Kiyès ki misye? Bon non misye se Volodymyr Aleksandrovich Zelensky. Bon non l. Sitwayen sa fèt nan yon jou ki te 25 janvye 1978, nan yon vil ki rele Kriviri, non peyi sa yo diferan wap wè, e misye fèt nan epòk vil Kriviri te fè pati. Inyon Sovyetik. Alò ke nan epòk Inyon Sovyetik te egziste. Ebyen vil sa a li menm li te fè pati Inyon Sovyetik. An 1991, vil sa a Prezidan Zelensky te fèt vin fè pati Ikrèn. Apre Inyon Sovyetik te fin kraze, ebyen Ikrèn te vin pran endepandans li, ebyen vil sa te vin fè pati peyi Ikrèn. N ap kontinye. Pa bliye, nan vil kote Prezidan Zelensky te fèt la, mwen m pa wè rezon, m pa wè rezon pou misye ap fè tèt rèd konsa. Nan vil kote Zelensky te fèt la, majorite popilasyon la ki lang yo te pale se lang Ris la. Se lang Ris la kòm lang matènèl yo. Konprann byen. Medam e mesye, Apre yo fin gen lang ris la kòm lang matènèl yo, apre sa, moun yo ap vin pale lang Ikrèn nan kòm dezyèm lang. Konprann byen. Lang Ikrèn nan kòm dezyèm lang. Se yonn nan rezon m pa wè kòman, poukisa misye ap fè tèt rèd. Si, si, si, si pèp Ikrenyen an Nan bon sans, si pèp Ikrenyen an pale lang Rus la, otomatikman yo sipoze fè menm pati, yo sipoze fon sèl avèk pèp Rus la. Pa gen deba nan sa. Ann kontinye men al si. Nap vini nan dosye fanmi misye. Mesye sa ki se Prezidan Zelensky, misye se pitit Alexand Zelensky. Papa misye tap travay kòm pwofesè nan inivèsite nan zòn nan. E manman misye ki se Rouma Zelensky, ki se te yon enjenyè. Ki se te yon enjenyè. Medam e mesye, nap rantre otomatik nan vi adilt, an di nan vi granmoun Zelensky. Nap kite dosye enfantil misye dèyè. Nap antre nan vi granmoun misye otomatikman. Miche fè inivèsite l nan yon lekòl nasyonal ekonomi nan Kyèv an 1995 a 2000. Men miche se yon nèg, miche pat janm travay, miche pa konn sak rele travay. Paske fanmi miche te gen bagay nan men yo. Konprann byen, imajine w, papa l se te pwofesè, nan inivèsite, manman l se te enjenyè, sa vle di se yon timoun ki te leve ak bagay nan men l, misye pa t janm travay. N ap kontinye medam e mesye. Apre sa misye fin antre nan inivèsite, misye tou se yon nan timoun ki te leve kwense. Enben nan inivèsite sa a, Misye te vin ap kwaze avèk yon seri de timoun. Non pa timoun. Moun ki te ka nan 17, 18 an. Li te vin ap kwaze ak jèn parèy li nan inivèsite a. Ebyen misye te vin ap fòme de gwoup kote ke li t ap egzèse talan l gen an ki se komedyen. Pandan se tan l ap li nan inivèsite pou zafè komedyen. Ebyen l tou ap egzèse talan l kòm komedyen. Misye te vin fè pati yon gwoup ki rele Ka Vatal, Ka Vatal 95. Ebyen gwoup sa a medam e mesye te vin fè misye ap fè kèk hit sou chèn televizyon. Ebyen se sou se sou chèn televizyon sa a medam e mesye nan peyi Ikrèn e misye te fè kèk fim tou pou pèp wousyen an ak ikrenyen an ebyen se sou chèn televizyon sa a medam e mesye misye vin ap jwenn popilarite. Konprann byen. Misye te vin ap jwenn popilarite. Ebyen nan travay travay travay misye ap mete talan deyò an dènye lye mèdam di mesye konprann byen an dènye lye misye te vin ap choute sou prezidan ki tap mal jere peyi ikrèn pa bliye nan tout nasyon Nan tout nasyon gen moun ki rele sak rele bif la. Konprann byen. Ebyen misye te vin ap choute sou prezidan sa an blag. Pandan lap choute an blag, lap pale anpil reyalite tou. Ebyen misye te vin se chouchou popilasyon ikrenyen an. Konprann byen. Misye te vin se chouchou popilasyon Ikrenyen an. Medam e mesye, misye te vin gon popilarite enòm. Enben nan menm popilarite misye sa te, mesye sa te gen, e pandan tou li t ap choute sou e ansyen prezidan Ikrèn nan ki se Viktòl, Viktò, pandan li t ap choute sou misye an blag, Ebyen popilasyon an tap tire tap ta tap pran atansyon pandan pandan se tan yap ri e yap prete atansyon avèk sitwayen sa ki se Zelensky la. Medam e mesye koze kte long. Komedyen an fin fè karyèl nan inivèsite, komedyen an fin fè karyèl. nan komedyen e pandan se tan li fin fè karyè l eleksyon pral rive misye fon poze sou komedyen an konprann byen misye fon poze sou komedyen an aprè l te fin fè popilasyon kwè nan li aprè l te fin se chouchou popilasyon ikrenyen an ebyen misye fon poze yon ti tan poze lè eleksyon lal poze kandida pa bliye misye pa konn anyen misye pat gen okenn eksperyans nan zafè politik misye al poze kandida ebyen kisak rive misye vin prezidan a 73 pousan vòt anfas advèsè kite anfas li a misye prezidan ak 300 lavalè. Eskize-n, 3 pousan an plis la valè de advèsè ki te an fas li a. 3 fra an plis, pou-n byen di. 3 fra an plis de vòt ke advèsè a. Epi, medam e mesye, pandan Prezidan Zelensky monte an 2019, An menm 2019 sa medam e mesye, prezidan ameriken an ki se te Donald Trump, kote ke misye fè prezidan Zelensky yon òf de 400 milyon dola vèt. A, se la a l pral achte, pral achte towo a. Kote ke l bay misye yon sòm de 400 milyon dola vèt nan epòk yo t ap lanse enpich sou Prezidan Donald Trump. Ebyen la se misye aksepte òf la. Misye aksepte òf la, misye fin wè mò! Konprann byen. Misye fin wè mò, tout linèt li mete se fè pati inyon inyon otan. Tout linèt li mete se sa l wè ladan l. Ebyen medam e mesye, Zelensky pral jwe yon kou trèt konprann byen li pral jwe yon kou trèt avèk la Russi paske li konn la Russi son manman penba yon seri de bagay yo pap aksepte misye rele prezidan Russe la nan yon chita pale sou zafè antant 2 nasyon yo la se kou trèt la k pral jwe. Pandan se tan yo rele prezidan Ris la, nan menm moman an medam e mesye, nan menm moman an, pou prezidan Ris la pa konprann sa k ap fèt, si se annapre l al fè sa, prezidan Ris la ka dekouvri l, nan menm moman an medam e mesye, Prezidan Zelensky ap negosye ak Inyon Ewopeyen oubyen l'OTAN pou l fè pati de inyon sa yo. Konprann byen medam e mesye. E vwala ke medam e mesye, Prezidan Putin vin santi, vin konn kou trèt sa kap prepare pou li a, ebyen Prezidan Vladimir Putin rantre an aksyon. Kote ke li fè Zelensky konnen, li konn sa kap fèt la. Li konn sa kap fèt la e l di lap rele Lèzetazini ak manb Inyon Ewopeyen yo pou yo pa kite l peyi Ikrèn antre nan 2 linyon sa yo. Ebyen misye ap fè kontak. An premye lye, Vladimir Putin ekri Depatman Deta Ameriken kote ke l mande yo pa kite peyi Ikrèn antre nan l'OTAN, de mèm pou Ewopeyen. Men Joe Biden ki cho devan bann nan, Joe Biden kouri reponn. Li di li pa ka ba l okenn rezilta sou dosye sa. Li ekri yon dezyèm fwa, yo pa ba l yon bon repons. Ebyen sou twazyèm fwa l te di ke se twazyèm fwa Y ap fè yon lòt demand, si yo pa dakò, l ap anvayi peyi Ikrèn. Sou twazyèm fra a, Joe Biden reponn, li fè l konnen pa gen okenn peyi ki ka enpeche yon peyi antre ni nan l'OTAN ni nan Inyon Ewopeyen. Se menm jan Inyon Ewopeyen pa ka enpeche yon peyi antre nan Inyon l'OTAN, se menm jan yo menm tou yo pa ka enpeche yon peyi antre nan Inyon Ewopeyen. Eben. Nan menm dat sa a medam e mesye, an 2022 a, Vladimir Putin deside antoure peyi Ikrèn. Malgre l te antoure peyi Ikrèn, l ap swiv deba politik yo si peyi Ikrèn a deside tout bon vre pou l pa fè pati inyon sa yo. E y ap swiv toujou pou yo te wè si Lèzetazini a ba yo yon dènye repons. Yo pa t janm bay repons, ebyen Vladimir Putin deside anvayi peyi Ikrèn. Yo deside anvayi peyi Ikrèn, men batay la pa fasil. Anpil sòlda tonbe, Prezidan Zelenskyy kanpe dan di anfas sòlda Ris yo. Medam e mesye, anpil sòlda Ris tonbe, n ap bay yon kout tchatcha pou Prezidan Zelenskyy ak tout sòlda, pa bliye. La Risi gen anpil solda se vre, men solda Ikrenyen yo gen anpil teknik, yo gen anpil strateji. Ou gen dwa anpil, men ou pa konn goumen. Ou gen dwa gen pil solda, men ou pa konn goumen. Pa bliye, solda Ikrenyen yo gen anpil strateji. Se yonn nan rezon anpil solda Ris ap tonbe. Medam e mesye, Gen anpil detay nou te ka ban nou sou dosye Zelensky, de enfantil li, tout sa l te konn fè, men nou pa t ap gen anpil lè pou nou ta esplike tout bagay sa yo. Nan yon lòt videyo, m panse ke n ap pran tan, ti rès tan pou nou esplike de enfantil misye. Medam e mesye, se la nou kanpe. Babay tout moun, n ap kwaze nan yon lòt videyo parèy.